Sa an fèt, m salye w spesyalman mwen kap gad videyo sa nan lè sa e kèlkeswa kote ou twouve w atravè lemond spesyalman mwen ki Ayiti mwen ki Meksik kèlkeswa kote ou twouve w nan mond lan nou salye w spesyalman e jodi a se yon plezi ankò pou nou pou n pote yon videyo pou ou nou kapab ede w konprann kèk bagay. k ap bon pou ou, k ap bon pou yon fanmi w, pou yon zanmi w. Se sa k fè jodi a ankò nou la ankò pou nou prezante w yon nouvo videyo pou ou menm spesyalman ki Ayiti. Ou menm spesyalman ki Ayiti ki gen pou vini Etazini. Ou menm ki gen yon moun k ap. ede w, k ap sponsorize w pou w antre. Nou pa ta swete w fè erè sa. Gen anpil moun aktyèlman la k ap fè erè sa, nou pa ta swete w menm fè erè sa. Nan aplikasyon ki se aplikasyon cbp One. Ou mwen spesyalman ki gen yon moun ki etazini kap edew m pa konnen si se paranw si se yon zanmiw yon fanmiw kap edew pou kapab rantre pou kapab vini les etats unis piga ou fè erè sa nan aplikasyon cbp one nan si w fè erè sa li kapab youn nan bagay ki fè ke ou pa rive reyalize pwosesis la. Ou menm ki gon moun etazini kap ranpli fòm pou ki fè demand nan uscis pou mwen te fon video nou fon mwen eksplike ou kisa ki uscis la kisa li ye son antite ki responsab pou pou kapab regle afè imigrasyon ozetazini chak peyi gen sistèm pa yo pou yo regle afè imigrasyon brezil chili Chak peyi nan mond lan gen sistèm pa yo online pou yo jere kesyon imigrasyon. Nou te wè nan yon videyo uscis la la pou l jere afè imigrasyon Ozetazini. E ou menm ki gon fanm ou ka sponsorize w ki gen pou l eseye vwa w ka fè pwosesis la pou ou ka vin travay Etazini. Piga pa al fè erè sa nan aplikasyon CBP One nan. Ou pral ranpli fòmilè pou al ranpli yon seri de enfòmasyon nan aplikasyon san ke ou poko jwenn imèl, san ke uscis poko ekri w sou imèl ou, poko kominike avè w pou ba ou kèk enfòmasyon de pwosesis ou a ki di w kòman e kijan ou apwouve. Nan si uscis pa. Ek ou pou l di ok ou apwouve pou pwosesis la. Ou pa kapab dirèkteman ale nan aplikasyon cbp ou an nan pou al ranpli, pou rantre enfòmasyon yo. Sa vle di fòk ou tann, egzakteman fòk ou tann, ou dwe tann USCIS ekri w. sou email ou pou di wi ou konfime ou pou ou konfime pou se swa konfime yo aksepte ou pou ale oz etazini se lè sa wap gen pou montre pou rantre nan aplikasyon cbp one nan jan nou rantre la rantre enfòmasyon nòmal rantre email ou modpas ou ou rantre sou aplikasyon ou rantre kòd de sekirite ou Malgre moun ki Ayiti yo ap jwenn yon difikilte a lèt de telefòn yo, lè yo antre sistèm telefòn yo kòm sekirite li pa ba yo l. E nou te fè yon videyo nou montre w kòman ou kapab pran yon lòt metòd de sekirite yon kòd 10 chif y ap ba w, 10 chif ki melanje avèk lèt y ap ba w kote ke gen lòt mwayen tou yo. Gen yon lòt se yon kòd otantifikatè tou w kapab fè. Gen plizyè lòt metòd paske nimewo telefòn yo dèfwa lè w antre li ekstrèmman li pa valab. Mentenan sa sa w dwe fè ou menm lè w antre nimewo telefòn ou ki pa valab ou sipoze rantre yon lòt metòd de sekirite se sa w pran kòd ki genyen ki gen dizit chif melanje avèk lèt la, oubyen ou pran yon lòt kòd ki se yon kòd dotantifikatè kote wap gen pou telechaje yon aplikasyon wap gen pou telechaje yon aplikasyon sou Google pou kapab lè wap antre sou kont ou a se yon mwayen de sekirite anplis lè wap antre sou kont li sa vle di ou menm ki pa gen posiblite Mete nimewo telefòn ou kòm kòd de sekirite pou yo voye sms pou ou lè w ap antre sou platfòm lan. Gen lòt mwayen ou kapab fè sa. Dakò, gen lòt mwayen ou kapab fè sa. Nou gen videyo ki pale kòman ou kapab fè sa avèk kòd ki gen avèk sistèm ki gen 10 kòd ladan l. Sa vle di jan nou di w la se lè uscis fin konfime w ke ou apwouve pwosesis la ebyen w ap gen pou antre tout enfòmasyon ou pou antre sou sit la. Se ve P1 nan. Ou antre tout enfomasyon. Par exemple, mwen ma antre la. Si ke yo ko konfime ou, si ou ko konfime anyen, ou pou ko ka antre egzatteman sou se ve P1 nan pou anpli yon se de enfomasyon. Par exemple, mwen men se kod. Se sistem kod. Dis kod la m te pran. Se sa fe chak ma ou antre. Yo bon mwen yon kod. M kapab rantre. Zafè m ap rantre la avèk youn nan kòd yo. Chak kòd yo, yo valab pou yon sèl fwa. Sa vle di, nan 10 kòd yo, y ap pèmèt ou antre. 10 kòd yo, y ap pèmèt ou antre pandan 10 fwa sou platfòm la. Apre, ou kapab kreye mwayen pou jwenn nouvo kòd. Dakò? Sa vle di mwen menm m ap rantre la mwen menm. e sou platfòm lan sa se youn nan discord yo konn ap antre la se trè senp sa vle di ou pap ka ou pa gen dwa al fè anyen nan aplikasyon an tout otan tout otan ke ou pa jwenn uscis pa konfimew egzakteman ke. ou valab ou pwosesis ou a valide nòmalman sou uscis se lè sa w ap gen posibilite pou w rantre pou al ranpli tout enfòmasyon yo menm jan mwen m rantre la e m rantre la m aksepte se lè ke w fin konfime yo di w wi yo aksepte w w ap gen pou w rantre nan aplikasyon cbp one nan pou w ranpli l lè w fin apwouve pa uscis w ap rantre nòmal jan w rantre la. Wap pran premye opsyon an ki se vyaje ed ou. Wap pran wap vwaje nan avyon pran dezyèm opsyon an pou kontinye. Epi wap pran se sa wap pran wap pran kote ki di advance travel authorization. Se sa wap pran ou ka pran kreyòl. Ou plis konprann kreyòl la ou pran kreyòl. Ou fè kontinye. E lè w fin fè sa, w ap klike anlè a la ki kote ki di mande otorizasyon vwayaj davans. La, ou gen yon nimewo ou pral antre la. Nimewo ou pral gen pou w antre la, sa se nimewo sa ap vini otomatikman. Se yon, se yon, se 9 chif w ap gen pou w antre men 9 chif sa l ap vini nan, nan, nan.

fè foto paj paspò ou skane li egzakteman se la ou gen pou verifye idantite ou fè foto pou kapab voye ale apre sa ou fè kontinye sa vle di pwosesis la se trè senp men fòk ou tann dabò uscis ekri w sou email ou kote ke fanmi ou pwòch ou te te ranpli fòm lan pou ou sou nan uscis mètenan lè ou voye Konfimasyon an pou rezo a apwouve, ebyen se lè sa wap gen pou rantre sou aplikasyon cbp One nan, ou fin fè pwosesis yo pou kapab rantre Lèzetazini, pou gen dat ou, tout enfòmasyon pou kapab rantre Lèzetazini. Sa vle di pa fè erè sa ou menm ki poko jwenn okenn enfòmasyon, okenn mesaj de uscis pou al rantre enfòmasyon sou aplikasyon cbp One nan e kapab petèt devni kapab tonbe nan difikilte dakò. Se sa nou tap pataje avè w menm spesyalman ki etazini fè anpil pridans pou malè sa pa rive nou rete la avèk ou nap kwaze nan yon lòt video tchaww.